Teriel ou aselem tout jan. Teriel son moun ki trè danjre. Teriel konn ap relem a une heure du matin 2 heures du. Mezanmi nou mele. Mezanmi nou antrave. Sak ta di se ta gwo teriel telis di tete ki ta tonbe nan kaka konsa. Men mezanmi peyi sa eske se pou peyi k fini vre mesye lo reflechi pou gwo teriel telus gen manman pitit li gen madanm li etazini pou misye t travay misye se ap bay fanm presyon pou l kouche yo men mezanmi eske peyi sa vre on nèg ka fè nèg konfyans ladan yo.

Ki moun pou nou fè konfyans ankò yo di w lòt la li menm Morvan John Colón m pa konn kijan se tafya pa li ye se bwè tafya ok nèg la pa konn pale fransè sa pa li pap mouri pou sa nèg la gen dwa kanadyen li li pa konn pale fransè sa pa li non mezanmi nou paka di m se se tafya pa li ye mezanmi nou mele sa vle di ke se yon peyi ki tonbe nan kaka vre se yon peyi nou poko ka fè pèsonn konfyans Genlè finalman peyi a fini. Ebyen tande voice sa, map di voice, tande video sa, pataje nou pral tande kòman mesye Theriel Thelus di TT, TT chen, TT kisa m pa konnen, travay misye se atake fanm depi w pa vle ebyen li atake w li di w se madan gang, li di w se madan sesi men mezanmi woo nou mele, sèlman se sa m kapab di. Mesye nou fon travay enòm, Vreman paske se nou menm ki detente anpil vagabon nan peyi sa men mesye fok nou pa fè abu tou fok nou pa al tro lwen bay malerez yo chans yo se pa moun sa yo pou nou atake nou konn kiyes pou nou atake yo oh mesye nap kraze peyi a mesye sak ta di se teriel telus ki tonbe nan smalprop. te konsa. Antouka mwen menm te deja dezabone avèk eh, ti mesye sa a paske finalman depi lè m wè l k ap pale m de ti youri m wè s on konplo paske ki yè ti youri pou ap pale m de ti youri se grav antouka sa kala ka wè di nou kenbe pa lage. Antouka nou mele mezanmi nou pa ka kwè ni gen konfyans nan pèsonn ann tande kouman mesye Theriel Thelus ap fè sa yo rele e yo rele sa akoso seksyèl an espanyòl, an kreyòl se ta misye ap fè sa kòmsi y ap fè asèlman seksyèl, harassing, sexual harassment, m panse misye ka konprann. Kenbe pa lage, sa ka la ka wè l.
Teriel, ou asele m tout jan. Teriel son moun ki trè danjre. Teriel konn ap rele m a 1 è di maten, 2 è di maten ke l pa ka dòmi. Sa vè m la ap panse, l pa konn sa pou l fè. Kèlkeswa le pri a peye, li te prè pou l peye l pou l genyen m nan vi l. Jodi a ban m fè yon ti desann nan nivo Teriel pou m pale avèk Teriel Telus. Teriel Telus ou gen lontan w ap atake m. Mwen reziste anpil anpil anpil jodi an pou m pa t fè sa w wè m fè la a. M te reziste anpil. Men lè m gade mwen wè ke premyèman ou mete lavi m an danje an Repiblik Dominikèn, E gen de seri de bagay kap pase nan vi pèsonèl mwen akoz atak ou yo. Gen de fason ke moun Facebook ap atake m akoz de ou menm. M di jodi a ban m fè yon ti pale ansanm avè w e ban m fè pale avèk, ban m fè tout moun konnen kisa ki pwoblèm nan. Teriel mwen se yon moun ki respekte moun, moun ki konnen m konnen sa trè byen. M pa yon moun ki konn joure moun. E sitou, menm lè m anfas yon moun ki pi maledve nan mond lan, m gen fason pou m anplwaye pou m devye w sou chimen w. Men m p ap derespekte w. M p ap di w ve mo. Theriel ou gen lontan, mwen menm avè w, nou te konn kolabore nan pote enfòmasyon bay piblik ou sou kestyon de Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn. E travay mwen an sak fèl rive sou ou se paske ou te twouve map fon bon travay pa vre? Se ou chachem ou mandem poum kolabore avèk ou se youn nan rezon ou te mandem poum te fè emisyon m te konn fè chak dimanch sou paj mwen an poum vin fèl sou paj trip foumi m te diw non Theriel Thelus jodi an sak rive la se paske ou vle plis ke kolaborasyon m te konn ba ou a. Mwen konnen w son mesye marye, ou gen fwaye w ke w ap jere Ozetazini. Ou te cho nan kò m pou m te kapab fanm ou. M pa derespekte w, mwen sèlman di w Theriel, an nou kontinye kolaborasyon an, m m pa anvi gen ankenn lòt relasyon an deyò de sa ke m gen avè w lan ki se kolabore nan radyo a e nan platfòm ke w genyen an. Ou pat janm vle tande Theriel. Theriel, ou asele m tout jan, vèbalman. Gen anpil moun ke m vle nou konprann, gason pa oblije fè asèlman seksyèl sou ou sèlman, gen asèlman vèbal tou ki konte, ki kapab deranje yon fi. Dèfwa m konn mande eske kote madan Theriel ye? Li konn inè di maten, dezè di maten telefòn m ap sonnen, lè m gade m wè se Theriel k ap rele m. Dèfwa m konn reponn paske Dèfwa m konn reponn paske Teriel konnen ke m gen fanmi an Ayiti. Dèfwa l konn ap rele m pou l ban m enfòmasyon poutan se pa m enfòmasyon l bezwen ban mwen vre. Teriel, mwen t ap viv yon moman ki vrèman difisil ansanm avèk ou. Mesaj sou mesaj. Gen anpil moun ki pral di poukisa w pa t bloke m. Gen plizyè rezon ke m pa t bloke w paske Teriel se yon moun ki trè danjre. Teyè konn ap relem a une heure du matin deux heures du matin kel paka dòmi, sa vèm lan ap pansel pa konn sa poul fè, kelkeswa le prix a peye li te prè poul peyel poul genyenm nan vil. Kounya kisa ki vin problèm mwen ansanm avèk Teriel, se paske Teriel vin wè sa kel te bezwen li pa jwenn li, li kòmanse atake pèsonalitem. Li kòmanse mete lavim an danje. Kòman? Premyèman, e. Teriel komanse Teriel gen anpil moun ki moun ki konn Teriel konn trè byen sa map di an Teriel gen anpil fo paj sou Facebook la Teriel gen anpil fo paj sou Facebook la Teriel komanse ap e mete de komantè anba paj mwen se youn nan fo paj Teriel yo ki te vini avèk kestyon madan kidnapè madan Kedlaire map eskizem devan senatè a tou kem fourel nan sa e Kedlaire e Teriel Thelus gen lontan L ap atake Senatè Kedlaire Augustin jis poutèt mwen menm. Poutèt kisa? E m pa konn Senatè a, m pa t konn Senatè a, s on fwa ke m al nan emisyon Theriel Thelus epi Senatè a tande m k ap pale nan Theriel, li kontakte m pou m te ba l enfòmasyon sou moun an Repiblik Dominikèn. Kisa ke mwen menm mwen fè? Chak fwa ke Senatè a fè twit yo, mwen pataje l sou paj mwen. Se sa k fè, ki vin fè m gen yon lyen avèk Senatè a. Sa vin monte jalouzi avèk Teriel, Teriel chak ensta ap relem poul mandem ki rapò kem gen avèk ansyen senatè Kedlaire Augustin, se wèm wè gen de paj kap tretem de madan fanm sou kote senatè Kedlaire Augustin, kap tretem de de madan kidnapè, se Teriel ki vin avèk li avèk de seri de fo paj. Gon fwa m pa konn konbyen nan nou kap swiv Theriel e Theriel te poste kay senatè a se pandan ke e Theriel te fin nan pwoblèm avèk nan menm diskisyon sa epi l pran kay senatè a l mete sou paj li lap mande pou moun pòdepè al anvayi mande kote senatè a jwenn kòb pou l mete pou l pou l fè e kay sa epi lèm rele e Theriel mwen di Theriel li pa posib pou wap atake yon moun konsa. Poutèt on kesyon de fanm, mwen pa ni ansanm avè w, mwen pa ni avèk mi e se avèk senatè a. Li pa posib pou w ap fè jan de atak sa yo. Mwen jiska prezan si Theriel Thelus di se manti, avèk pèmisyon l, m ap pu pa menm pèmisyon l, si l gen kouraj pou l di se manti, mwen gen apèl yo ke m te anrejistre, m gen voice li, E m gen tout mesaj yo jiskaprezan sou telefòn mwen. E menm si w al eseye efase yo, yo la lontan, Facebook pap ba w aksè, e menm lè w ta retire kont Facebook lan, pa bliye m gen yo nan achiv mwen. M te gentan sere yo. Kote Theriel Thelus di m si m pa di l ke m ansanm avèk Senatè Kedlaire Augustin, li pap sispann atake Senatè a. Je jure devant Dieu. Mwen jire sou vi m ak vi pitit mwen. Paske m konnen gen anpil nan nou ki pral di se manti. Gen anpil moun ki avèg, ou konprann, ki kwè nan popilarite Theriel Thelus ki pral di se manti. M gen tout sou telefòn. Theriel Thelus rele m li di m tout otan ke mwen pa di l si m ansanm avèk senatè a, li p ap sispann atake senatè a. Nan menm jou swa sa, Theriel pa ka dòmi, l rele m a dezè di maten pou l ap di m, Ke silvouplè eske poutèt eske se poutèt senatè a m pa vle ansanm avèm di kedlaire pa gen okenn rapò fanm a gason ansanm avèk li menm sim ta gen yon rapò fanm a gason avèk li se pa sou rezo m ta pral dil sa vle di sa ke map poste twit ke map poste yo pa gen pa gen rapò ant fanm ak gason se yon bagay ke lap pale de moun de la repiblik dominikèn e mwen fèl pou tout moun ki pale de la de moun kap viv an repiblik dominikèn jodia Theriel Thelus gen plizyè fek kont sou Facebook lan. Kote ke fek fek kont sa yo paske moun sou Facebook depi yon grenn moun fon komantè tout lot moun yo pranl Theriel Thelus e e um koman yo di sa Theriel Thelus tretem Theriel Thelus tretem de restavek dominiken Theriel Thelus tretem de ajan double Theriel Thelus tretem de tout vye bagay de de de defansè dominiken pandan ke Theriel Thelus pa konnen ke sal di yo mete lavim an danje telman gen ayisyen kap jourem e se depi lè Theriel Thelus vin avek non sa yo pou mwen ke Theriel Thelus ke gen seri de moun komanse ap atakem sou rezo a sa Theriel Thelus pa konprann gen anpil ayisyen kap viv an repiblik dominikèn se de seri de moun ki pa konprann ke yo ye. Yo ka sèlman tande ke m se yon Ayisyen k ap defann Dominiken, m se yon defansè Dominiken, m se yon ajan doub Dominiken, pi sa w tande a ki pase a. Epi, moun sa yo, se de se de Ayisyen ki san edikasyon, anpil nan nou konnen yo. M gen dwa pran kout kouto, m gen dwa pran kout manchèt e m gen dwa pran bal mawon. Gon jou Theriel Thelus tèlman wèl sakrifyem avèk fake kont li an, avèk sa ke lap di an relem nan telefòn, paske l vin wè tout moun pran pawòl sa yo pou de bon, yo vin ap atakem, yap relem yap dim se ajan doub, map travay pou la Repiblik Dominikèn, mwen se restavèk dominiken, m se desan, defansè dominiken, Theriel Thelus relem, m gen tout mesaj yo la, li ekrim li dim, li ta swete kem kite la Repiblik Dominikèn paske l tande anpil move kritik sou mwen, paske ayisyen pa reflechi, menm kote ke map defann yo a yo menm ankò gen dwa touyem. Theriel Thelus mete moun siveye m an Repiblik Dominikèn. Theriel Thelus m pa t vle rive la ansanm avè w. Men kite m di w jodi a, nenpòt Ayisyen ki atake m an Repiblik Dominkèn se sou kont ou. E fanmi m konn sa deja. M gen mesaj ou sou telefòn mwen. Poutèt on koze de fanm ke m pa vle ke m pa vle ansanm avèk ou. E Theriel Thelus, mwen mande w jodi a, kite m an pè. E si w vle kontinye avèk sa, m ap rive lwen avèk ou. Paske m se on manman selibatè k ap viv avèk on timoun. M ap mache nan lari, nenpòt Ayisyen gen dwa fè m mal pou non sa yo ke w ap ban mwen an. Ou gen popilarite, e pèp ayisyen pa bezwen konnen depi yon moun ki popilè di yon bagay, bon tout pran l se reyalite, pa gen dlo pou lave m. Epi kite m pale avèk nou medam mwen k ap kriminen m sou rezo sosyo yo, le fèt ke m pataje dè konvèsasyon ke m gen ak Theriel n ap di ke se pa vyole ke l vyole m. Se nou menm jodi sa a, de se de medam ki pa respekte tèt nou, ki gen de machandiz ke nap lote, kap likide, tankou de, tankou de zonyon pouri, tankou de pòm de tè pouri, nenpòt sak vini ki ba nou yon monnen nou pran yo. Sonje sa medam, gen de fi konsekan nan mond lan toujou, gen de fi ki respekte tèt yo nan mond lan toujou. Ok. Mete respè devan non m. Antanke fanm ayisyèn k ap viv an Repiblik Dominikèn, mete respè devan non m. Anplis, ban m esplike nou, se nou menm sa a medam, jodi a ki asepte yon gason ap asele nou vèbalman, epi nou pa janm di anyen, se de se de nou menm sa a ki asepte tout tenten nan men gason, epi demen si Dye vle pral vin kriye sou rezo sosyo a ke tèl moun vyole pitit gason nou, ke tèl moun vyole pitit fi nou. M sa son wont pou mwen gen de fi kap joure m paske map avili yon vagabon kap rann lavi m enposib paske m pat vle ansanm avèk li pandan nèg sa gen madanm ni mwen men materyèl nou pa menm moun ou ka gen 50 mil popilarite mwen materyèl nou pa menm moun sa ki rele ran sosyal lan toujou egziste nan mond lan teryèl map di w sa jodi a e fanmi m konnen l. Ou mete de fo kont kap atake m, ki fè ke tout moun konnen ke m se m de, ke tout moun al kwè ke m se defansè dominiken. Ke m se sesi pou dominiken. E le jou map mache nan sendomeng, on ayisyen fè m nenpòt mal, nenpòt sa ki rive m an repiblik dominikèn Theriel li sou kont ou. E ko e ou kontinye pou swiv mwen, map rive lwen avè w. E si w gen kouraj pou di se manti map fè, Relem la justice jan w konn di l la, e si w vle map desann an Ayiti fè avoka w voye manda ban mwen. E si w di se manti tou, gen de anpil enfòmasyon map pibliye sou telefòn mwen paske w pa ka efase yo. M vle w ban m lapè m. Aprann konnen ke w kapab file nenpòt fi ke w kapab, ke w vle. Men otomatikman ke fi a di w non, gen de seri de bagay fò w sipoze respekte yo. A bon entendeur, salut Theriel Thelus.